Bonjou tout fanatik foutbòl, byenvini nan kafe fout Omak 10, kote ke maten an nou bal pale de Erling Haaland, efektivman Real Madrid enterese avèl anpil pou ete 2026 la. Nou bal pale tou de Adrien Rabiot ki te ero Milan AC yè, nou bal pale tou de Murillo ki nan radar ekip United la, avèk anpil lòt enfòmasyon sou mercato, donk rete branche la, nou bal devlope pwen sa yo kounya la avèk anpil lòt ankò. Dosye Erling Haaland nan Real Madrid an ete 2026. Enfòmasyon sa, mwen te gen rumeur de li depi avan Oktòb 2025. Mwen tap pale de li nan premye emisyon kem te konn fè sou platfòm sa e ke Real Madrid gon gwo enterè nan Erling Haaland nan ete 2026 la. Enterè sa lye avèk posib depa Vinicius Junior nan Real Madrid ke mwen toujou di nou ki gon kontra jiskan 2027 an jwen 2027 presizeman, men pa rapò avèk sa, si misye ta rive avèk menm kontra sa an janvye 2027 nan menm ekip Real Madrid sa, l ap ka siyen yon pre-kontra avèk nenpòt ki klèb li vle e kite ekip la gratwitman. Se rezon sa ki fè ke si li pa pwolonje kontra l nan ekip Real Madrid la avan mèkato ete 2026 la fini, Real Madrid ap nan dezavantaj pou l jwenn kòb pou Vinicius Junior. Donk li nan obligasyon swa pwolonje Vinicius Junior avan mèkato 2026 la fini ou ankò vann li pandan peryòd mèkato 2026 la. Se la ke nou brale. Nou gen Arabi Saoudit, sa fè kèk tan gen rimè kap sikile ke yo gen yon gwo òf sou tab la pou Vinicius Junior, yon òf ke ap mansyone ki ka rive jiska 1 milya euro an yon peryòd de 4 an ou 5 an. Enben, nou gen yon dirijan, ansyen dirijan Aston Villa ki rele. Kate Winans ki te mansyone sa nan yon entèvyou le 25 oktòb 2025. E sa, enfòmasyon sa m te oblije releye l ba nou paske li te lye avèk lòt enfòmasyon ke nou te gentan genyen nan dosye Erling Haaland nan Real Madrid la. Enben, menm li menm ankò li te vin fè menm analiz sa kote ke li mansyone ke l konnen Arabi Saoudit gen yon gwo òf sou tab la kap reten Vinicius Junior pou ete sa, e si Vinicius Junior kite Real Madrid, lap kite l pou yon gwo kòb, si se nan Arabi Saoudit ke li prale. Yap pale de omwen 100 milyon ewo ke Arab yo vle pwopoze Real Madrid pou yo ka achte Vinicius Junior. Men map raple nou ke an Ewòp, klèb an Ewòp yo pa pral pwopoze menm kòb sa pou Vinicius Junior pou plizyè rezon. Premye rezon an se mefòm li. Dezyèm rezon an se sitiyasyon kontraktyèl li a kap k ap pèmèt yo negosye avèk Vinicius Junior san oken pwoblèm nan mwad janvye 2027 la. Donk yo pa gen okenn obligasyon pou yo pwopoze 100 milyon, 150 milyon e rantre nan yon batay finansye antre yo menm pou Vinicius Junior. Donk sa ki vin fè ke e ekip Arabi Saoudit yo gen avantaj ekonomik la nan sans sa pou pwopoze non sèlman avèk Vinicius Junior yon gwo kontra men pou pwopoze Real Madrid omwen 100 milyon ewo. N apral al kontinye kounye a la avèk pwòp analiz pa nou. Nico Pass Nico Pass se jwè ki fòme nan Real Madrid la. Yo te vann li pou yon sèten montan kòb nan ekip Como a avèk opsyon pou yo rachte l epi avèk yon opsyon tou de 50 pousan de revant an ka ke Como ta vann li dirèkteman li menm. Enben, yo pral rapatriye jwè sa pou omwen 10 milyon ewo. Avèk 10 milyon ewo sa, yo ka fè yon plis vali de omwen 90 milyon ewo, sa vle di vann Nico Pass pou 100 milyon ewo. Paske gen Chelsea, Arsenal, Tottenham ki enterese pou yo mete sòm kòb sa atè a pou Nico Pass. Men pa sèlman yo menm, gen rimè k ap sikile ke e United wè nan Nico Pask ranplasan Bruno Fernandes li menm ki gen pwoblèm ki ta sanble vle kite ekip United la ete k ap vini an. Donk se sur et certain ke pral gen yon batay pou Nico Pask ki ka fè ke kòb la monte jiska 120 milyon euro men sa pral depann de kiyès k ap peye kòb sa. Donk nou gentan gen 100 milyon euro ke nou ka jwenn pou Vinicius Junior, 100 milyon euro ke nou ka jwenn pou Nico Pask, sa gentan bay 200 milyon euro. A 200 milyon euro, operasyon Erling Haaland lan posib. Se vre ke Erling Haaland li menm li gen yon kontra jiskan 2034 e ke li siyen avèk ekip City a avèk yon package e nan montan kòb yo bal peye l an jeneral kap rive jiska 500 milyon euro sou tout ane kontraktyèl sa yo. Men kanmenm a 200 milyon euro ekip City a ka ouvri pou l negosye kanmenm. N ap pale la de limit rekò ki genyen nan mond la nan dosye transfè. Limit Neymar la, 222 milyon ewo. Donk, gen posibilite pou yon negosyasyon fèt a 200 milyon ewo. E se la Sky Germany rantre maten an la. Sky Germany di nou ke Florentino Perez vle al dèyè Erling Haaland vrèman. Sa vle di ke se plizyè sous Moun an entèn e foutbòl ewopeyen an k ap pale de sa. Sky Germany, se pa se pa fo enfòmasyon ke Sky Germany bay, dayè yo gen youn nan jounalis se nan dosye transfè ki pi repite, n ap pale de Flo e de Florent Plettenberg, di Plettigòl, donk yo pa bay fo enfò fòmasyon konsa nan mèkato a. Donk m te vle fè ti rale sa spesyalman pou fanatik Real Madrid avèk fanatik foutbòl yo pou nou konprann ke dosye Erling Haaland nan Real Madrid la s on reyalite ke li ye e se pa yon bobin fil menm jan avèk Enzo Fernandez nan Real Madrid oubyen Vitinha nan Real Madrid ki enposib. Donk se pa konsa ke li. Li gon li gon li gon baz dèyè l. Paske ekonomikman Real Madrid genyen pyès pou l vann ki ka ba l omwen 200 milyon ewo. Sa k fè mwen di w gen pyès ki ka ba l omwen 200 milyon ewo a, san konte bidjè finansye, bidjè transfè ke Real Madrid ka ajoute sou li pou fè kòb sa rive jiska 250 milyon ewo e pwopoze yon transfè rekò a ekip City a pou Erling Haaland. Donk nou pral swiv dosye sa de trè prè, men se reyalite sa ki genyen nan dosye Real Madrid avèk Erling Haaland. Kounye a nou pral pase nan aktyalite spòtif Real Madrid la pou wikenn nan e kòman sa ye. Emisyon Foutomak 10 Live ki fèt chak swa a 8 è PM, lè Ayiti, eben, nou te di ke lekip te ba nou nouvèl sa kote ke Mbappé ta sipoze rate match Levante avèk match Monaco a. Men nou te di sou rezèv konfimasyon nou demen maten ou ankò nan mitan jounen jodi a. Eben, maten an nou jwenn e demanti fòmèl Arbeloa nan konferans de près la ki deklare ke Mbappé ape nan gwoup la pou Real Madrid Levante a demen a 8 è di maten an Ayiti, 9 è di maten lakay vwazen. Men deklarasyon Arbeloa fè, Kylian Mbappé pote l mye, li ap nan gwoup la demen maten. Nou konsantre e nou gen anpil enèji, nou vrèman enpasyan. Se yon match ki enpòtan pou nou pou n rete nan kous pou tit la e jwe nan Bernabeu a motive nou anpil, nou vle fè yon gwo match demen. Kontinye nan konferans de près la pou l defann jwè la avèk staf teknik la an jeneral ke li di ke tout responsablite defèt lòt jou a se sou do l ke li ye e lè jwè l yo ap jwe mal se li menm ki pou chèche mwayen pou l amelyore e jeu kolektif ekip la e li pale de efò Vinicius fè yo li salye yo E paske misye te viv yon semèn trè difisil bò kote Bellingham, li pale de kòman e depi lè lap antrene Bellingham li wè ki kalite de jwè ke li ye, kijan l mobil, kijan l ka vin yon gwo kreyatè de jeu e sou lòd li. Li pale tou de Rodrygo ki gon talan eksepsyonèl e ki kòmanse rejwenn nivo l piti piti. Li pale tou de Valverde ki son kapitèn eksepsyonèl ki ka jwe nan plizyè pozisyon epi l pale tou de Antonio Pintus, ki ka ede e jwè a avèk gwoup la rejwenn nivo fizik yo pou yo ka pèfòme nan pi wo nivo a. Donk sa son rezime de konferans de près ke Loa bay maten an. Nou pral gade kòman sa pral pase demen nan match Real Madrid fas a Levante a kote piblik la ap tann jwè l yo de pye fèm. Avèk aktyalite Real Madrid la maten an, na pral jwenn yon lòt enfòmasyon de Sky Germany nan mèkato Real Madrid la kote ke yo trè trè enterese avèk Christian Kofan. Christian Kofan se yon atakan de 19 lane kamerounè ki ap evolye nan ekip Leverkusen lan kote ke misye genyen 5 gòl e 5 pas an 1015 minit jwe paske wi li pa jwe anpil tan avèk ekip Leverkusen lan pifò minit sa yo se nan absans Patrick Schick la e se la tou ke li te pwofite skore gòl e delivre plizyè pas desizif. Dayè, se li menm avèk Ernst Poku, yon elye U 21 Peyiba, se 2 jwè sa yo ki te pèmèt Leverkusen reveye yo aprè revokasyon Ten Hag nan ekip sa. Donk Fofan ki te nan rada ekip Real Madrid la pou siyen l pou Real Madrid B a ete k sot pase a, men Leverkusen te bat yo avèk yon òf de 5 pwen 25 milyon ewo ke yo te fè pou atakan Kamerounè a, yo te genyen batay la sou Real Madrid. Kounya, Sky Germany ape enfòme nou ke yon enterè a renouvle e ke yo ta enterese avèk prodij Kamerounè a ki sot kore 2 gòl nan Koup Dafrik dè Nasyon avèk seleksyon an kote ke li te vin titulè tou sou e Taeyong. Donk, Leverkusen gentan evalye misye a prè de 50 milyon euro. Nou bral gade eske Real Madrid vrèman bral dèyè misye pandan pandan ete a donk e son gwo talan ke l ye e si l kontinye jwe byen konsa se pa sèlman Real Madrid k ap enterese avè l e ki premyè lig yo bal vin dèyè l tou e menm Barcelone te gentan gen bri k ap kouri ke yo enterese avè l nou konnen pase Barcelone avèk youn nan pi gwo jwè afriken ki janm egziste yo Samuel Eto'o. Kote aktyalite ekip FC Barcelone nan pandan ke nap fè pon avèk rival Real Madrid la, ebyen gen Ter Stegen ki di wi a ekip Girona a pou prè a. E sa fè kèk tan m tap mansyone nou sa e yè ankò m te mansyone nou ke Girona ap travay pou l jwenn prè Marc-Andre Ter Stegen avèk Marc Bernal. Ebyen nan ka Marc-Andre Ter Stegen lan li jwenn wi gadyen entènasyonal alman ke m te di nou ki tap pran tan l men kanmenm kou jwe yo kòmanse ap avanse nan mwad janvye a l t ap oblije deside ki kote li vle al jwe paske seleksyonè alman an te di l ke fò li jwe si li vle gadyen nimewo 1 Almay nan mondyal la donk li jwenn akò avèk ekip Girona kounye a la fò ke Barcelone avèk Girona fin mete an plas dènye detay pou prè a ka fèt m ap raple nou ke Girona kapab pran sèlman 1 milyon ewo nan tout salè Marc-André ter Stegen lan. Donk nou pral gade kòman Barcelone pral rezoud pwoblèm sa, paske yon ti jan konplike an tèm de gwo salè ke ter Stegen ap touche a, Barcelone ap oblije peye majorite ladann pou Girona ka pran an chaj 1 milyon ewo nan pati nan salè ter Stegen lan. Donk sa se enfòmasyon ki fèk tonbe, se Fabrizio Romano ki bay li an primeur. Kalite ekip FC Barcelone n ap konkli pou nou di yè Barcelona rive sòti nan pyèj Racing Santander la de justès e yo bat 2 a 0 avèk yon match spektakulè de Lamine Yamal ki regale nou avèk drib li yo, fent li yo, sipèb pas li yo. Lamine Yamal te butè yè men konsa tou nou genyen Johan Garcia ankò yon fwa ki jwe yon gwo gwo match pou ekip Barcelone nan. e nan 7 dènye match Johan Garcia yo se 6 clean sheet ke li genyen, sa vle di ke li fè 6 match sou 7 ke li pa pran gòl. Men yè, fò nou di sa, ankò yn fwa nou gen yon atakan komedyen nan nan liy Racing Santander la ki rive devan kan an avèk 2 kont 1 avèk Johan Garcia avèk yon pas bò dwat li a Li refize pas la, l choute balon an dirèkteman sou Joan Garcia. Donk Joan Garcia gen don pou atakan yo rive devan l avèk opsyon de pas pou y ap choute dirèkteman sou li. Donk e kanmenm, e sa ke n ap soulinye ankò yon fwa, se ke defansivman, Barcelone toujou gen lakin nan nan sistèm e pressing yo a, ki anpil fwa mete atakan fas a fas avèk gadyen li an. Donk e nou pral pase nan aktyalite e ekip Atlético Madrid la kounya la. Nou gen Giuliano Simeone ki pwolonje kontra l avèk Atletico Madrid jiskan 2030. Misye pral gen yon kloz libratwè de 500 milyon ewo menm jan avèk Julian Alvarez e se merite pou elye 23 lane a ki se meyè jwè ekip Atletico Madrid la sou sezon an. Yon jwè ki gen yon andirans enkwayab, yon kapasite pou li debòde, drible, pèkite, yon gwo gwo e kapasite pou l met balon sou tèt atakan avèk anpil presizyon, donk misye gen yon sant kaziman 10 sou 10 anba pye l. Anplis de sa, misye gen kapasite pou l ba w ekilib defansif la, repli defansif la li toujou enpòtan ladan l, donk se yon jwè enkwayab, mwen toujou ap mansyone sa, misye nan yon sistèm de 3 4 3, misye t ap briye anpil, e pou mwen, nan seleksyon Ajantin an li ka jwe kòm lateral dwat tou. Donk Simeone, e nou genyen l la pou anpil tan nan ekip Atlético Madrid la. Selon Fichaes, Atletico Madrid enterese avèk mitan teren Barcelone lan ki gen 22 lane a Marc Casado. Nou konnen ke Marc Casado chak fwa li jwe pou Barcelone li toujou montre ki talan ke l genyen e kòman li ka enpòtan nan efektif sa. Men chak fwa tout jwè yo disponib tou nan mitan teren an li manke tan de jwe. Dayè nan Liga a li jwe sèlman 6 fwa kòm titilè donk misye ta sanble enterese pou l gen plis tan de jwe e Atletico Madrid ta renmen ofri l sa. E bò kote Barcelone, ekonomikman operasyon sa tap trè bon pou li an apwòch de mèkato estival la, men bò kote Barcelone tou yo bal valorize eske spòtivman li pa tap pèdi plis ke sa yo ap genyen ekonomikman. Donk. Breaking news, pandan ke nap anrejistre emisyon sa, ebyen Marc Guehi Se nouvo jwè ekip Manchester City a. City jwenn akò avèk ekip Crystal Palace la pou yon transfè de 20 milyon liv e maten an nou te gentan jwenn enfòmasyon ke City tap mete anpil presyon pou jwenn akò la. Ebyen akò la tonbe finalman se City ki genyen batay la kont Bayern de Munich nan dosye e transfè Marc Guehi a. Nou pap bliye tou ekip Liverpool la ki te kaziman siyen Marc Guehi pandan ete a men malerezman akoz de Igor, santral brezilyen an ki t al jwe nan ekip West Ham United la, transfè la te ka pote paske brezilyen an te gen pou l al jwe nan ekip Crystal Palace la, yo refize l o dènye moman pou l ale nan ekip West Ham nan, enben transfè Maguire a te ka pote nan ekip Liverpool la. Donk se City ki jwenn santral sa, top santral, yon santral ki gen kapasite pou sòti avèk balon, trè entelijan, trè rapid, trè pwisan, trè ekselan nan dwèl ayeryen yo tou, epi pa bliye tou plis ke li pote nan ekip la, se jan lè l ap monte nan kout pye arete yo li toujou desizif swa avèk yon gòl swa avèk yon pas desizif. Donk City mete men sou youn nan meyè santral ki genyen nan mond la aktyèlman la e youn nan meyè santral anglè nan dènye ane sa yo. Nan kontinite enfòmasyon Marc Guehi ki prale nan ekip City a nou genyen antrenè Crystal Palace la, Oliver Glasner ki trè demande sou mache a, enben misye fèk sot konfime ke l ap kite ekip Crystal Palace la ete kap vini an. Donk youn nan antrenè ki pi demande sou mache a e ke United ap swiv ap disponib sou mache transfè la pou ete a. Genyen Jwè du Mwa an Angletè ki se Calvert-Lewin pou mwad desanm lan ki te skore 6 gòl an 5 match, m te pede pale de li e nan emisyon pre match yo kote ke nou konn ap analize ekip Leeds United la, ebyen se merite pou Calvert-Lewin ki fini meyè jwè mwad desanm lan Ann Angletè, nou genyen ekip United la ki rantre nan kous pou Murillo, santral brezilyen k ap evolye nan Nottingham Forest la, genyen sèlman 23 lane, ebyen santral brezilyen sa genyen anpil ekip ki enterese avè l pami yo Real Madrid, Arsenal, Bayern de Munich, selon Daily Mail, United enterese avè l pou ranplase Harry Maguire ke kontra l ap ekspire ete k ap vini an e gentan gen anpil ekip an Itali ki enterese avèk Harry Maguire e kote ke Inter, Fiorentina avèk Napoli enterese avèk Harry. Donk e santral brezilyen an se yon santral ki trè pwisan e ki rapid e an menm tan tou ki gen yon bèl pye goch pou sòti avèk balon an. Li tap trè trè enteresan pou nou wè nan ki ekip li bral jwe, eske United ap ka genyen batay la fas a lòt konkiran yo nan dosye sila. Selon O Globo nan peyi Brezil, Rayan jwenn yon akò de prensip avèk ekip Bournemouth lan. Ekip Bournemouth lan pral gen pou l negosye kounye a avèk Vasco da Gama, li pwopoze l 30 milyon liv, swa 35 milyon ewo, pou elye entènasyonal U-20 brezilyen an. Rayan te nan rada ekip tankou Barcelone, Real Madrid, Bayern de Munich pou nou site sa yo sèlman. Donk Bournemouth pèske genyen konkirans lan avèk akò sa ke l jwe avèk Rayan, Rayan li menm l ap peye pouse pou Vasco da Gama asepte òf la, e ki brale pi gwo transfè Vasco da Gama si l konkretize. Move nouvèl pou fanatik Brezil e move nouvèl pou fanatik Tottenham tou, Richarlison blese e l pral rate omwen 2 mwa konpetisyon, se sa ke antrenè l Franck anonse nan konferans de près maten an. Nou konnen ke Richarlison nan dènye match yo l t ap reveye l seryezman e te vrèman stab mantalman e trè motive Ebyen Richarlison pral pèdi 2 mwa konpetisyon la avèk ekip Tottenham lan. Sou sezon an misye te skore 8 gòl e delivre 3 pas desizif. Aston Villa ki ap avanse seryezman sou pis Tammy Abraham lan selon The Times. Yo pwopoze l yon kontra de long dure e se li menm ki pral ranplase

Nan aktyalite foutbòl italyen an nou gen Juventus ki kontakte Crystal Palace pou yo te konn ki pri pou yo peye pou Jean Philippe Mateta ke yo enterese avè l. Enben selon Sky Sport, Crystal Palace mande yo antre 30 a 35 milyon ewo. N ap raple ke Jean Philippe Mateta gon kontra k ap ekspire ete k ap vini an, donk Juventus te vle siyen l pou mwad janvye a. Aktyalite ekip Juventus la toujou, nou gen Juventus ki jwenn yon akò kontraktyèl avèk Oscar Mingueza, eben yo ta vle fè l vini nan mwad janvye a paske kontra l ap ekspire ete k ap vini an, yo ofri 4 milyon ewo a ekip Celta Vigo a pou yo ka jwenn akò la, men Celta Vigo ap mande plis kòb ke sa, yo ta menm ap mande kloz liberatwa la ki se 20 milyon ewo, n ap raple ke Boston gen 50 pousan nan revant lan, donk si se 4 milyon ewo ke yo aksepte, y ap gen 2 milyon ewo pou yo voye bay Barcelone. Donk nou pral gade, men Juventus bò kote pa l selon Tuttosport, yo pa vle ogmante òf yo a pou Oscar Mingueza pou mwa janvye a, paske yo gentan gen akò avè l pou yo siyen l gratwitman ete k ap vini an. Donk boul la nan pye ekip Celta Vigo a. Nou gen Raspadori ki siyen ofisyèlman avèk ekip Atalanta a. Se yon opsyon dacha de 25 milyon ewo ke Atalanta genyen e men ki obligatwa. Donk Raspadori li menm li bal siyen yon kontra jiska 2030 avèk ekip Nwa e Ble a. Li bal touche 4 milyon ewo nan ekip la pa sezon. Epi bò kote ekip Nwa e Ble toujou, kounye a nou bal pale de Inter de Milan ki genyen batay la pou pwodij kwoat la Branimir Mlasic, santral 18 lane a, ebyen Marseille avèk Barcelone te enterese tou, se Inter de Milan ki genyen batay la, selon Gianluca Di Marzio avèk Fabrizio Romano, yo jwenn yon akò de 5 milyon euro plis bonus pou santral kwoat la. E misye ta sipoze siyen yon kontra de 5 lane nan jou yo la, e li pral vin pase vizit medikal li pou l tounen nan ekip Ajuk Split la an prè e l ap tounen nan Inter de Milan an ete. Inter de Milan toujou ki gen Frattesi sou mache transfè la pou 35 milyon ewo. Gen Galatasaray avèk Fenerbahçe ki te enterese, men ta sanble ke yo pa jwenn akò avèk ekip Inter la. Nottingham Forest rantre nan kous la e nou gen Atletico Madrid tou ki rantre nan kous kounya la pou siyen Davide Frattesi ki pa gen anpil tan de je e ki vle e jwenn tan de jeu avan mondyal la paske se yon jwè kad nan seleksyon italyèn nan. Donk nou pral gade kiyès kap fini pa genyen batay sa pou Davide Frattesi. Epi nou genyen nan ekip AS Roma a Donyel Malen ki siyen kontra l la ofisyèlman kote ke l pral pote dosar 14 nan ekip Romèn nan. Son Prè avèk opsyon dacha de 25 a 30 milyon ewo pou Olandè a. Li pral touche 4 milyon ewo pa sezon nan ekip Womèn lan. Misye gen 26 lane sèlman, li gen anpil, anpil e ke li ka pote bay ekip Roma a, sitou sou lòd Gasperini nou konnen ki se yon antrenè ki trè trè ofansif. Ann Almay, bon nouvèl la, se Jamal Musiala ki pral prezan nan gwoup la pou ekip Bayern de Munich la nan chòk ki pral genyen nan wikenn nan fas a ekip Leipzig la demen. E se konpani nan konferans de près avan match ki anonse sa. Li di si tout bagay byen pase nan antrenman an jodi a, nòmalman li ta sipoze nan gwoup la. Aprè 6 mwa blesi e gravisim Jamal Musiala a, enben majisyen alman an bral tounen sou teren an e tout fanatik foutbòl bral kontan. Sa hier yo ansanm epi nou pral wè pi bon match kap genyen nan weekend lan pou nou al swiv. Nou gen Adrien Rabiot hier ki briye nan chòk Milan AC fas a ekip Como a. Fòm di nou ke Milan AC soufri nèt pandan match sa, ekip Como a te totalman siperyè men nou konnen ke football la se pa sèlman siperyè avèk advèsè a men se mete balon anndan kan. Ekip Milan AC a te pwofite de plizyè erè de ekip Como a an defans pou l te remonte match la kote ke l fè tout match la ap soufri men gras avèk yon gwo Adrien Rabiot ki briye a plen feu. Avan ke m pale de ekip Como a, ban m di nou ke Adrien Rabiot se li menm ki pèmèt Milan AC a egalize sou yon bèl apèl de bal ke l te fè nan sifas la, yo te fè penalite sou li, Nkunku te konvèti l nan dezyèm peryòd la sou yon bèl kontratak anmene pa Saelemaekers avèk yon sipèb pas de prè de 50 mèt pou Raphaël Leao sou flan goch la ki rantre anndan teren an epi ki wè Adrien Rabiot kap envesti sifas la ankò yn fwa, li fè yon bèl pas an tchak nan mitan 2 defansè pou li, Adrien Rabiot kontwole balon avèk pwatrin li e mete yon sipèb frap de bal ras sòl. Answit nan fen match la, lè Como tap eseye pouse pou yo egalize nan match la, nou jwenn yon kontratak

e kenbe batay pou tit la vivan tou avèk 3 pwen de diferans sou ekip Inter de Milan ki premye nan klasman an. E nou genyen ekip Como a li menm ki jwe yon match spektakulè. Si yon moun potko janm wè ekip Como a, yè, malgre defèt la, yo ap wè ke se yon ekip ki gen yon pwojè trè trè enteresan pou avni lan. Ane sa yo ap goumen pou yo ale an Ewòp, Se su e sèten ke li yo ka pa ale nan Lig dè Chanpyon pa rapò avèk tout konpetisyon ki genyen e enstabilite e ineksperyans jenès ke yo genyen an. Men, sètènman, ane k ap vini an yo pral goumen pou Lig dè Chanpyon an seryezman e menm yo ka goumen pou pou chanpyona italyen an. Donk ekip Como a se yon ekip pou nou swiv de trè trè prè nan avni lan la. Nou gen ekip Milan AC a donk ki bat 3 a 1, nou gen Bologne ki te bat 3 a 2 epi men kijan klasman an ye kounya la avan wikenn sa kòmanse. Nou gen Inter de Milan ki premye avèk 46 pwen, Milan ki dezyèm avèk 43 pwen, Napoli ki twazyèm avèk 40 pwen, Juventus ki katriyèm egzekwo ansanm avèk Roma avèk 39 pwen, Roma senkyèm pou diferans gòl, Como sizyèm avèk 34 pwen. Nan ba klasman an, nou genyen Vérone ki dènye a avèk 13 pwen, avan dènye se Pisa avèk 13 pwen, dizuityèm se Fiorentina avèk 14 pwen, e premye non relegab la se Lecce avèk 17 pwen. Se konsa klasman an Itali a ye, An Almay nou te gen yon dènye match yè ki se Augsburg fas a Union Berlin, ebyen Union Berlin sove match lan nan dènye minit lan avèk Marin ki skore pou yo nan premye minit tan adisyonal la. Alexis Claude Maurice te ouvri skò a pou ekip Augsburg la. Nan Copa del Rey la nou te gen Valence ki bat Burgos 2 a 0 gras avèk Ruben Ranso epi Oumar Sadiq ki te skore pou Valence. Barcelone te bat Racing Club 2 a 0 gras avèk Ferran Torres sou yon sipèb pas an pwofondè de Fermin Lopez Epi Lamine Yamal nan fen match la sou yon pas de Raphinha te skore dezyèm gòl la. Fòk nou soulinye e bèl match ke Lamine Yamal ba nou yè avèk anpil detay teknik, anpil kalite e ke jwè sa genyen nan pas li tou. Donk Lamine Yamal ki kontinye ap briye avèk ekip Barcelone nan. Nan peyi Latiki nan koup la Besiktas e kalifye pou pwochen tou la 3 a 0 gras avèk Tamir Abraham, El Bilal Toure epi Yilmaz. Donk sa se te rezilta yè yo. Kounye a nou pral wè kalandriye a pou wikenn lan, nou pral ba nou match ke nou ta sipoze pa rate nan wikenn lan. Jodi a nou gen yon match nan Ligue 1 ki se psg Lille la nou pa ta sipoze rate l, se pral yon match trè enteresan. Demen, premye match kap genyen nan jounen an, se a 7 heures et demie nou gen derby mankuniyen an, United kap resevwa City, epi nan nan 9 è di maten, e pa 9 è di maten men 10 è, nan pral gen Chelsea Brentford, yon match trè enteresan, se yon batay pou plas Lig dè Chanpyon, kote ke Igor Thiago pral afwonte ekip Chelsea a tou, ki pral trè enteresan. E nou genyen ekip e e Inter de Milan ki pral lakay Udinese, se pral yon match trè konplike, li pap fasil pou Inter de Milan ditou, donk m pral gade kòman lidè chanpyona italyen an pral konpòte l. Napoli-Sassuolo a tou pral yon match trè enteresan avèk Sassuolo ki gen yon ekip ki trè konpetitif epi nou gen Napoli ki rete sou 3 match nul konsekitif donk nou pral gade kòman yo pral reponn aprè 3 move rezilta sa yo. E ann Espay nou gen Real Madrid k ap resevwa Levante, nou konnen ke match sa pral enpòtan parapò avèk momentum Real Madrid e kòman piblik la pral resevwa jwè sa yo. Epi pi gwo match m panse kap gen an Espay pou samdi, se Real Betis kap resevwa Villarreal, batay pou pou Ewòp la e batay e ke Villarreal ap mennen pou l kenbe e tèt li an vi nan kous pou tit la. An Almay nap gen yon sipèb Hoffenheim Leverkusen e samdi a 9 è edmi epi a midi edmi nap gen Leipzig kap resevwa Bayern de Munich pou chòk an Almay la. Epi e Nan dimanch, nou bral gen ekip Boston lan ki bral lakay Real Sociedad nan Liga a. E an Angletè, na bral gen Aston Villa kap resevwa Everton, li pap fasil ditou pou Aston Villa. Epi nan Calcio a, nou bral gen Milan ki bral lakay kap resevwa Lecce padon. E match sa nou konnen se poul rete kole avèk Inter de Milan. Nou konnen ke Milan AC gen gwo pwoblèm avèk jan de ekip sa yo donk nou bral gade kòman yo bral e jere match sa. Bologne Fiorentina tou ap trè enteresan a 9 è di maten dimanch. Seksyon Café Foto Madis pou semèn lan, nan pral baw lis konvokasyon Real Madrid pou match Levante a ki ofisyèl, ebyen nou genyen Courtois kap nan kan an pou ekip Real Madrid la avèk Fran Gonzalez, Sergio Mes kòm pòtye. E kòm defansè nap gen Cavaral, Alaba, Asensio, Carreras, Fran Garcia, Dean Huijsen avèk David Jimenez. Nan mitan teren an, Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Ceballos, Sestero, Palacios avèk Leyva. Nan atak la, Vinicius Junior, Mbappé, Gonzalo avèk Mastantono. Donk. Mèsi avèk tout moun ki te gade tout edisyon Kafe Foto Mag di sa. Se dènye pou semèn lan. N apral genyen pou n rekòmanse lendi maten ankò yn fwa. Epi pa bliye depi w renmen travay la, sèl jan w ka sipòte l pou lemoman se like li, patajel epi kòmante tou pou ka pouse algorit lan e montre nou avèk plis moun toujou epi pa bliye tou sou fwa kap dekouvri platfòm lan abone ansanm avè nou epi nan mitan jounen an nap gen live la e ki ap fèt a 2 zè è ayisyèn 3 zè è lakay vwazen epi a 8 è PM ankò yn fwa N ap la pou nou fè analiz match jounen yo, analiz match ki pral genyen dimanch yo avèk konsèy paryaj epi pa bliye tou anpil enfòmasyon sou mèkato. Si w renmen travay la, ou toujou vle l grandi, ou toujou vle nou kontinye, pa bliye kontinye sipòte nou. Mèsi anpil e n ap kwaze lendi maten.